Zanmi mwen yo, frè m ak sè m yo, yon fwa ankò, mwen koube mwen byen ba pou salye nou nan non Jezi, Senyè nou e Sovè nou. Se toujou avèk menm imans plezi a ke nou retwouve w sou platfòm Kainos pou pataje avè w mòso lapawòl selon ke Sentespri a pèmèt nou ka fè sa. Sonje nou toujou ap pwize. De tèks korelatif atravè Bib la, men tèks prensipal nou an se Som 128 ki te atire atansyon nou, menm jan nou te gade Som 127 la ki trete menm sijè a, Som 1 ki trete sijè bonè lòm nan, Epi, nou jwenn bonè lòm nan Jaden Dedenn avan lepeche. E pa la suit Jezi li menm pral vini nan Matye chapitre 5, li pral ankò lanse lè beyatitid ki se ankò bonè de lòm. E nou di l plizyè fwa, Bondye tèlman montre nou ke Volonte l, dezi pwofon li se ke lòm viv byen, se ke lòm te byen, se ke lòm viv byen. E ki di lòm viv byen, premye kote pou lòm viv byen se nan fanmi li, se nan fwaye l. E se pa san rezon ki fè ke Bondye te fè tout pwovizyon, li mete tout, li pran tout dispozisyon pou ke lòm te viv byen nan fwaye l, nan fanmi li. Men, tankou nou konnen l deja, gwo advèsè ki pa vle ke fanmi yo gen inite, li pa vle ke fanmi yo gen amoni, li pa vle ke fanmi yo gen ti kal jwa, li pa vle fanmi yo gen ti kal pè, li pa vle ke serenite plonje, jèmen nan fanmi yo, grandi nan fanmi yo. Li pa vle ke le respè, lamou, la soumisyon rete, demere nan fanmi an. Li pa vle sa. E sa fè ke tout moun ki genyen responsablite sa yo kòm devwa, devwa de soumisyon, devwa de done de lamou, devwa de respè, Satan fè tout sa l kapab nan pouvwa l pou li retire bagay sa nan kran moun ki gen responsablite sa yo nan fwaye a, nan fanmi an. E se pa san rezon ki fè ke ou wè gen otan de a deregleman sou tout la tè. Paske la tè e konstitye de fami. E entelijan ke satan ye, li di si m atake la fami, donk m ap gen kontwòl la tè. Se sa l fè. Li atake fami. Mentnan kijan l atake fami? L ale nan kè de lòm. Wi, l ale nan kè de lòm. Depi l pran kontwòl kè w, ebyen la ou pa nan batay. Paske satan gen kontwòl kè w. Se sa Jezi di nan Matye chapitre 12 vèsè 34 la, Se de labondans di kè ke la bouch pale. E ki di pale. di aksyon. Paske ou pale, ou pran aksyon, epi ou panse se 3 bagay sa yo ke w fè a longè de la jounen. Eben, satan gen kontwòl sa ke w ap fè. Li gen kontwòl sa ke w ap di. Paske li gen kontwòl kè w. Mentnan, sèl fason pou l pa gen kontwòl kè w, se remèt Jezi kontwòle l. Bay Jezi kontwòl kè w. E l ap pèmèt, l ap kite Sentespri a vini kontwòle l e mete bòn dispozisyon ladan l. Se sa ke Jòb te fè. Jòb te remèt Bondye kontwòl kè l. Tout sa kè a te vle panse, tout sa ke Satan fè pou Jòb te panse bagay negatif, sa pa mache. Paske Jòb kite Letènèl kontwole kè l. Piske se yon moun ki te gen lakrent de Dye. Se yon moun ki te entègre. Se yon moun ki te dwa. Se yon moun ki te jis. Men premye a, se li menm ke nou sitou mize sou li, la krent de Letènèl. Se kòmansman ti kal bon sans. Se sa tèks la di nan Som 111. An plis de sa, Som 128 la ke n ape pale de li a, li kòmanse avèk pawòl sa, Ere tout òm ki kren Letènèl. Depi ou gen krent Letènèl, Ou pa ka pa ere, pa gen a sortir de là. Donk, se yon fraz ke nou kapab vire, nou kapab di, Celui qui craint l'Eternel est heureux. Se la menm choz. Donk, depi ou gen la krent de Letènèl, ou pa ka pa byen. Paske anndan kè ou, se Letènèl kap kontwole l gras ak Sentespri a, pèsòn pa ka deranje kè ou. Paske kè ou gon gwo platfòm de sekirite otou de li. Anyen pa ka rive. E se sa ke nape fè pawòl sou li depi tanto plis ke si mwa. E jodi a la ankò nou vini avèk ti kesyon sa a. Avan nou te vini avè li nou te pale eske Letènèl ka parye sou ou? E kounye a la nap poze kesyon an lè ou pa konprann kisa pou fè. Efektivman ou pa konprann. Efektivman ou pa konprann sa ke wap viv la. Map di w sa kareman ou pa konprann sa wap viv la paske ou konstate tout efò ou fè tout sa ou fè epi ou toujou nan dram ou toujou nan malèz ou toujou gon krispasyon ou toujou gon kè kase ou toujou gon pè kap anvayi ou kisa kap pase sètènman ou pa konprann Jòb pat konprann tou non madanm Jòb pat konprann. Men non, yo youn pa t konprann. Abraram pa t konprann, men l te kite Letènèl endike l sa pou l fè. Èv pa t konprann, Adan pa t konprann, nou menm tou jodi a nou pa konprann. E piske nou rive nan Jòb chapitre 2, lè vèsè 10, 11, 12, e nou pral antame vèsè 13 la, Men, Jòb vizite pa se twa zami, Elifaz, Bildad e Sofar, yo menm tou yo pa konprann, lè yo rive yo wè eta Jòb yo pa konprann. Sa k ap pase sou latè a nou pa konprann li, se sèlman le Sentespri de Dye ki ka ouvè zye n yon ti kras pou n kòmanse sezi reyalite ke n ap viv la e wè kijan pou nou mennen bak nou ladan l. Paske nou pa konprann sa nap viv la. E kesyon an, lè ou pa konprann, kisa ou dwe fè lè ou pa konprann? Kisa ou dwe fè lè ou pa konprann? E se pou sa k fè nap apwofondi ti ide sa, ti refleksyon sa. Paske sa nap viv la nou pa konprann li. Tankou nou te di l, Jenòm nan, ou te genyen yon kantite tan w ap fonksyone avè l tankou fiyanse w, nèspa? Biw nou marye epi pwoblèm kòmanse. Èske w konprann sa k ap pase a? Hum! Lemalen pa dakò ke maryaj la jwi lapè, lagras, labenediksyon de Dye. Lemalen pa dakò sa. E se pa san rezon ke l pa janm sispann simen latwoublay. nan fwaye yo, nan fanmi yo. Kè li jwenn nan, kèlkeswa kè ke Satan jwenn nan, nan kay la, kè sa antrave, se avè l li pral sèvi kòm zouti. Se konsa l toujou fè. M swete ke Bondye fè w gras, ou pa kite Satan jwenn ou kòm zouti pou simen latwoublay nan fwaye ou. E se pire, se ou menm k ap premye afekte a. Se sa k terib la. Ou se premye moun k ap afekte pa sa ke Satan mande ou fè a, pa sa ke ou fè sou lenfliyans satanik la. N ape kanpe la. N ap kontinye nan pwochèn okazyon an avèk aksyon 3 zanmi Jòb yo. Ke Bondye beni w. Pa bliye non, Pataje ti pawòl sa, abòne, fè kòmantè, epi like li. Ke Bondye pèmèt ke pawòl sa monte sou kè ou, aksyon sa monte sou kè ou nan non Jezi.